Ki pwoblèm lakay koup yo ki rann lavi koup yo tounen yon veritab anfè ki se jalouzi. Toudabò, ki sa ki jalouzi e ki orijin jalouzi? Jalouzi se yon eta emosyonèl lakay yon èt imen ki karakterize pa mank de l'exclusivité du sentiment. Mwen wè sa, m se fransè. Ok m wè sa se fransè. Mwen menm pou mwen menm jalouzi se yon mank de konfyans ok ki pral koze sa n ta kapab rele peur de perdre quelqu'un qui est si cher. Ok sa se definisyon mwen menm kem bay jalouzi se yon moun ki pè li pè pèdi yon bagay ki chè a li menm ok imajine ou m gen menaj mwen ou byen m gen madanm mwen map tou pran ekzanp la pou ou menm tou ki gen menaj ou mari ou ou byen madanm ou ou tèlman renmen moun sa moun sa si chè a pou ou Ou pa tap janm ka anvi pou yon nèg oubyen pou yon fanm ta ka parèt konsa li pran l nan men w. Ou konprann? Pou mwen menm, sa se, pou mwen menm se definisyon jalouzi sa. M pa gen pwoblèm ki se yon eta emosyonèl, ok. M pa gen pwoblèm ak sa. Donk, ki orijin jalouzi? Ki kote jalouzi soti? Le fèt ke m gen fi a, m ansanm avè l, m chwazi fè jalou pou li. Ki kote sa soti? Premye bagay. Se sa ke n ta kapab rele mank darmon pwopr. Ok? A vle di, mwen manke renmen tèt mwen. Mwen manke rekonèt valè m. Ebyen, m ap di w sa jodi a, malgre tout sa k ta kapab prezante nan vi w, malgre tout sa k ta kapab prezante, ou sipoze fè tèt ou konfyans. Ou sipoze kwè nan ou. Se pou w kanpe pou w di, bon, mwen menm fanm sa a, M telman trete fanm sa byen, m telman fè lanmou ansanm avè fanm sa byen, m telman okipe fanm sa byen, menm si yon nèg ta gen dyaman li pa ka pranl nan menm, sa se ou menm kap pale, se konsa ou sipoze ye, men ou menm tou fanm lè nap pale se poun Komsi ah mwen menm nèg sa m tèlman pran swen nèg sa byen m gon jan m fè lanmou ak nèg sa menm si l ta jwenn yon fanm kap mete tout dan l an nò li pap ka li pap kite m se konsa ou sipoze ye depi pa gen amou pwòp ou pa rekonèt valè w ok ou pa renmen pwòp tèt ou sa vle di ap toujou gen sa n ta kapab rele jalouzi. Dezyèm bagay lan, se ensekirite. Ensekirite sa n ap pale la, se pa ensekirite kòmsi ta di w lè w nan lari, ou toujou panse yon moun ka parèt ak zam, li bay ou. Ou konprann? Se ensekirite se ou toujou mete nan tèt ou a nenpòt moman ou ka pèdi fi ki ansanm avè l la. Oubyen fi lan mete nan tèt li a nenpòt moman li ka pèdi nèg sa. Ok? A, misye toujou nan vwayaje, oubyen li toujou al nan travay, travay sa chaje fanm, bagay. Lè ou mete w nan eta konsa, ou pa an sekirite. Menm jan pou gason an. Gason an mete nan tèt li, a lè mennaj mwen al lekòl, bagay sa yo, si l pa gen nèg lekòl lan, lakay, kapab gen nèg ki gen lajan, pitit moun ki gen kòb nan lekòl la oubyen moun ki pi bo gason pase m, ki pi bèl fanm pase m. Ou konprann? Sa se ensekirite. Ou pa an sekirite. Depi w nan fè jan de panse sa yo, ou pa an sekirite. Epi, lòt bagay. Se yon bezwen de oto afirmasyon. Ok? Sa vle di, ou pa afirme kòm si bezwen ke ou genyen yo vreman vre. Ok? Si yon bagay pa fè ou byen, ou sipoze pale l ansanm avèk moun nan. Tako gen moun ki mete nan tèt yo, depi kòm si yo prezante fi lan, Yo fè fi an santi ke yap fè jalouzi pou li, bon relasyon an pral kraze, yo pral pèdi fi, yo pral pèdi fanm sa. Ebyen menm jan pou gen fi tou ki mete nan tèt, ah sim te monte map fè jalou pou li, li pral banm vag, bae li ka pa sou mwen ankò, bae sa yo. Ou konprann? Sa vle di ou dwe prezante, si gon bagay ki pa mache se prezantel devan moun nan ansanm poun poun jere sa. Ok. Epi lòt bagay ankò, ki se katriyèm bagay, se sa ke n ta kab rele se yon bagay ki gen orijin anfans. Ok, a vle di depi nan moun sa te piti, li genyen jalouzi an, epi li grandi, toutan l ap grandi, li grandi ansanm avè l. Lè l te piti, pa egzanp, manman l te gen yon pitit, yon fi inik oubyen yon fis inik, sa vle di sèl li menm manman an te gen, l ap grandi avèk tout lanmou manman l ak papa l, ebyen imedyatman l vin wè manman an fè yon lòt timoun ou manman an se sèl timoun sa l ap cheri, bagay, jalouzi sa vin devlope kay moun sa, kay timoun sa, ok, li vin wè kòmsi manman an jan l te konn chak jou ap mete l sou kuis, bay, li pa fè sa ankò paske gen yon lòt timoun ke l ap pran swen l kounya. Li toujou renmen lòt la, se pitit li. Men, nan panse timoun nan, e kòm si m ta di w li pa, e sa k fè gen timoun ki konn fache lè yo tande manman yo pral fè lòt timoun. Ou konprann? Lè manman an ansent, timoun sa a kòmanse li pa kontan, paske li pa ta renmen vin kon lòt moun ki pral pataje lanmou manman l avè l. Ou konprann? Sa a, timoun sa a grandi ansanm avèk sa, jalouzi sa a jiskaske l vin gran. Ok? Kounye la menm, gen sa ke n kapab rele kòman ou kapab fè fas. Ok, kòman ou kapab fè fas avèk jalouzi. Se ou sipoze envesti nan otokonesans. Ok, se sa menm sa ke n te di yo opa avan. Lè n te di yo se mank, sa vle di si pa genyen sa, ebyen. Pou w fè fas, se genyen pou w genyen l. Se prèske menm bagay yo. Ok? Se genyen pou w genyen, si kwè nan tèt ou, jan ke m di w lan, kwè nan tèt ou, ke fi sa pa gen nèg ki ka retire l nan men w, kwè nan tèt ou ke nèg sa pa gen fanm ki ka retire l nan men w, Ok Epi sa lòt bagay ke n ta kapab pale de li ankò se pratike sa ke n ta kapab rele amou pwòp Ok Nou pale de sa deja Nou te di w siman ke lanmou pwòp lan Ebyen, si w vle fè fas a jalouzi an, se pratike pou pratike lanmou pwòp. Se prèske menm bagay 2 ka sa yo. Ok, se kwè nan tèt ou, ok, kwè nan tèt ou ke ou ansanm avèk moun sa, ou fè l byen, li renmen w, ou renmen l, ebyen, Nou la pa gen anyen k ka desoude nou. Nou soude pou lavi. Ok, byen ke kapab rive yon moman, sa ka rive bagay yo vin, men ou dwe toujou ret pozitif, ou dwe toujou met sa nan tèt ou. Ok. Eskize m, lòt bagay ankò se pou w kapab fè fas a jalouzi, se evite konpare w avèk lòt moun. Evite sa. Evite konpare w ansanm avèk lòt moun. Si w mete nan tèt ou, ah, m pa gen kòb, paran m malere, mennaj sa pap rete ansanm avè m, baay, nan katye kote l rete a gen lòt nèg ki gen, ki gen kòb, baay, ou konprann? Oubyen si w wè l ap pale ansanm avèk ou, ou wè kontak yon nèg sou telefòn ni, ou wè kontak yon nèg sou telefòn ni, oubyen ou wè kontak yon fi sou telefòn ni, m ap pale pou tou de moun yo. Depi ou geta ah m gentan santi ah si si w konn moun nan ou di ah misye misye ap byen pase bagay sa yo m pa kwè non manzè ap kontinye avè m m gen presyon depi misye ta annik di l sa oubyen depi manzè ta annik fè l pa ke l renmen l bay m pa nan batay evite sa epi lòt bagay se devlope sa ke n ta kapab rele yon yon yon entelijans emosyonèl ok e devlope sa lakay ou sa kapab ede ou nan yon sitiyasyon parèy epi gen plizyè tip de jalouzi avan menm tou nou rive nan tip de jalouzi yo jalouzi a li kapab reyèl epi oubyen li kapab emosyonèl. reyèl oubyen emosyonèl, e, imajinè, padon. Kapab reyèl oubyen imajinè, ekskize m. Ok? Imajinè, se lefèt ke w ret lakay ou, rete konsa, w ap panse a yon seri de bagay, lefèt ke fi an soti, w ap rele l nan telefòn ou pa ka jwenn li, ou gen tan mete nan tèt se ak yon nèg li ye, oubyen menm jan pou fi an, l ap rele nèg la, l pa ka jwenn li, ou bon, se ak yon fanm li ye, bagay sa, w ap jwenn telefòn nan ap sone, li pa ka reponn, w ap fon. Pil imajinasyon ah ou mèt kwèm kote li ye la li gentan nan otèl bagay sa oh lap sesi lap sela men map relel m paka jwenn li epi se aprè moun nan vin pran telefòn ou telefòn li epi l relew e di ou e kisak te pase se nan asansè m te ye e pat gen siyal oubyen nan zòn kote m tap pase an pat gen pat gen siyal oubyen telefòn nan te nan valiz mwen tout sone lap sone m pa rann mwen kont ou konprann epi se aprè wap vin rann ou kont tout sa w tap panse yo se te nan panse w Sa te ye. Se, se, se ou t ap imajine sa. Ebyen, lè l reyèl lan, lè l reyèl, se lefètke ou dekouvri, pa egzanp, ou wè ak pwòp zye ou, oubyen nan telefòn moun nan, epi ou wè gen mesaj ki, ki, ki, ki kapab bay li, tankou pa egzanp, yon nèg voye yon mesaj pou, pou, pou mennaj ou. Ou wè sa, oubyen yon fi voye yon mesaj pou mennaj ou, ou wè sa ak 2 zye w nan telefòn, ou wè ke aklè ke gon bagay la. Pa egzanp, 2 moun, moun nan mennaj ou te soti, epi vini l vini, epi ou al nan telefòn li, epi ou wè moun nan ekri l, a, jodi a bagay la te bon wi, m renmen l, m swete w kontinye konsa, ba, la ou gen tout bagay nan men w. Ou konprann? La, nou pale de yon jalouzi ki reyèl. Se la n ap kanpe pou jodi a, si tout fwa ou te renmen videyo a. kapab patajel al lòt zanmiw kew konnen ki jalou petèt sa kapab ede yo ok epi konsa li va rive jwenn plis lòt moun toujou ok nou pam se Marckenson Laguerre tcha.